Ebyen map salye tout moun kap swiv emisyon sa a travè le mond. Nan epizòd sa a, nou pral kontinye pale de anviwònman. Mwad Jen an nou konnen se mwa anviwònman an. Map redi nou li ankò, E map kontinye di nou sa, avni planèt la, li konsène nou tout, sitou nouvèl jenerasyon an. Donk pataje epizòd sa, lap bon pou nou, lap bon pou mwen, lap bon pou anviwònman an. Nou sonje nan dènye epizòd la ki se epizòd 17. Nou te pale de byodivèsite. Nou te di, byodivèsite a, se tout kalite òganism k ap viv nan tout ekosistèm yo. Kit se ekosistèm terès, kit se ekosistèm akwatik, miks ou atifisyèl. Tankou moun, zannimo, plant, chanpiyon ak mikwo òganis yo. Ebyen map envite nou al nan epizòd 17 la, moun ki potko wè yo, pou yo kapab konnen egzakteman sa byodivèsite a ye. Si nap pran epizòd 16 la tou, ke m te pale de ekosistèm, nou te defini pou nou sa yon ekosistèm ye, e ki lavi ki genyen nan yon ekosistèm. Pou sa k pat la yo, map fè yon ti rezime tou kout pou nou. N ap di yo, yon ekosistèm se yon kominote èt vivan ke nou rele byosenòz ki nan relasyon avèk milye li, anviwònman li, ke yo rele byotòp la. La ankò, m ap envite nou al nan epizòd 16 la pou n ka byen konprann ekosistèm lan. Tou m ap pwofite di nou tou ke nan yon ekosistèm bagay yo dinamik ke paske gon echanj k ap fèt matyè ak enèji ant kominote a ak milye a e ant kominote a ak kominote a li menm. Ebyen nou kapab di tou ke nan kominote sa a gen yon echanj manje. Se sa k fè jodi a nou pral pale de chèn alimantè. Gen moun ki gen tan mande m lè yo wè tit la, ki sa chèn alimantè a gen pou l wè ak anviwònman? Ebyen, m ap di l, fòk ke n konnen sa chèn alimantè a ye. Mwen konn ki wòl chèn alimantè a gen nan lavi a. E kisa chèn alimantè a ye menm? Moun sa map ba nou ti egzanp tou kout nan fen emisyon an. Ebyen chèn alimantè a map di nou dabò li pral pèmèt nou konprann sik lavi a sou planèt la. Ou di mwens, kouman ekilib lavi a fonksyone. Paske, pa ka gen lavi san yon chèn alimantè. Kisa yon chèn alimantè ye? Dabò, m ap di nou, nan yon chèn alimantè, gen yon seri de relasyon. Prèt. Manje ki egziste ant vivan yo. Chak vivan manje yon vivan ki apwopriye ak li menm. Sa di nou swivan kilti li, swivan gou li. Pa egzanp, si n ap gade, gen yon seri de moun ki pa manje vyann. Pa vre? Yo di moun sa yo, yo vejetaryen. E gen moun tou ki manje vyann ak ak fèy. Afè fèy la gen, m sonje lè m te timoun, n ap di a, lè m te jèn gason, a nèg sa a manje fèy. Bon, m ap di fèy la, ou manje fèy oubyen ou manje vyann. Gen moun ki manje lè de, nèg sa yo rele omnivò. Ebyen gen moun tou nan manje vyann lan, gen de vyann yo pa manje. Gen moun ki di yo pa manje vyann kochon. Donk, se tout sa, donk se suivan kilti li, suivan gou li, suivan sa li renmen, suivan sa k ap fè l byen, sa ke li jwenn tou, ki akomode nan anviwònman kote li ye a. E jan tou manje a òganize a, se sa k fè yo rele li fè yon chèn. Ebyen, yon chèn alimantè,

Tout moun konn pote chèn. Yon chèn konstitiye de plizyè may. Ebyen nan chèn alimantè sa nap pale la, chak may sa yo se yon vivan. Kote premye a se dezyèm lan ki manje l. Dezyèm lan se twazyèm lan ki manje l. Katriyèm lan se ensi de swit. Ebyen si nap gade chema sa ki devan nou an la. Nap gade sou bò goch la. Nou wè ke solèy la la. Abyen nou toujou pale de solèy la. Nou nan anviwònman an. Ebyen se solèy la ki pral bay enèji. Ebyen ki pral fè pwodiktè yo fonksyone. Ok donk nou genyen dabò nan an dezyèm pwen nou wè se pwodiktè yo sa vle di ke nou genyen plant yo ki la ki jwenn enèji solè la avèk ke sèl minero nan sèl la nan sòl la ke yo kapab pwodui ebyen otomatikman ke pwodiksyon sa a fèt vin genyen konsomatè. Ebyen, n ap wè nan dezyèm pati nan chèn nan, n ap wè se konsomatè. Premye a pwodiktè, apre nou gen konsomatè. Epi apre sa, nou pral wè dekonpozè yo. Ok, n ap gade se nan chè, nan tablo ki sanse agoch la. Mentenan. Si nou wè nan fèy la, n ap wè ke genyen de cheniy oubyen genyen yon ekirèy la k ap manje. Epi apre sa nou wè yon lòt bèt la ki sanse yon rena. Epi apre rena a, si rena la mouri, n ap wè ke li dekonpoze, gen dekonpozitè yo ki se ti mikwoganis yo ki anba tè a ki pral manje yo. Ebyen, ann gade nan tablo ki sanse adwat la menm. Sa ap pèmèt nou wè pi byen nou konn gen poul lakay nou. Ebyen, nou gen yon leti ki la, n ap wè flèch yo, depi ou wè flèch la, flèch la vle di manje pa w, ou la sous a li a. Se konsa nan teknik nan syans lan yo di. Ebyen nou genyen cheni sa ki sot manje pa egzanp leti a ki la. Ebyen cheni lan, poul la pral manje cheni lan. E nou pral wè ke rena la li pral manje poul la. E lynx lan pral manje renard la, e lè renard la li menm li mouri, li pral genyen mikwo-òganisyon anba tè a ki pral pwodwi sèl minewo pou ke plant lan kapab repwodwi. Sa, se sa nou genyen nan chema ki akote a ki eksplike nou egzakteman ki sa yon chèn alimantè ye. Ebyen, chak may sa yo m sot di ki vivan an, Chak jwe yon wòl esansyèl nan chèn lan. Suivan wòl yo jwe a, enben nou distenge 3 tip de may ke nou sot di la. Nou pral wè 3 tip de may yo ki sa yo ye egzakteman, 3 tip de may. Ebyen, ki sa k pase? Nan premye Pwen nòmal la, n ap wè, se pwodiktè a n sot fè talè a, rep. Enben, pwodiktè a, li se premye may nan chèn nan. Se li k konstitiye vejeto klorofilyen yo k ap founi matyè òganik apati de resous ke rasin yo jwenn nan sòl la, tankou dlo ak sèl minero. Nou pral wè se animo vejetaryen yo k ap manje yo oswa omnivò yo ki manje fèy yo, zèb la ak bèt yo. E si n ap gade vrèman nan chema ki sanse a agoch la, anlè tèt mwen an, n ap wè gen yon fèy la. E nou konnen zèb, fèy, kiyès ki manje sa? Se Towo sa nou wè nan mitan la. Donk, pwodiktè a la, se plant lan, epi nou pral wè bèf sa ki pral manje fèy la. Ok, donk nou gen dabò pwodiktè a. Ok, e bèf la pral kounye a, pral sou sa m pral pale ta la, se konsomatè a. Dezyèm nan may la, se konsomatè a. Ebyen, konsomatè a, nou pral wè li pral genyen twa nivo ladan l. Premye nivo a yo rele l èbivò ok donk se premye nivo konsomatè a paske li manje zèb yo se yon vejetaryen ke li ye ok ebyen kiyès ki pral manje èbivò la se yon kanivò ok ebyen nap wè si nap di kiyès kap manje bèf la nap wè se mesye sa ki bò kot bèf la

Ebyen nou pral pran twazyèm nivo a li menm, twazyèm nivo a se yon gran predatè, yo rele sa gran predatè paske li menm li se yon kanivò ki pa gen predatè ki pou manje l, li plase nan dènye pwent chèn nan oswa si nou fè yon piramid avèk yo n ap wè li plase nan tèt piramid la, se yon gran predatè. Ok donk map reprann pou nou si nap gade adwat la tou nap wè ke nou genyen yon plant ki sanse pwodiktè a ale dirèkteman vè yon lapen ki nan mitan la ki sanse yon konsomatè premye konsomatè a e nou pral genyen dezyèm konsomatè a ki se lou sa ki akote a ki pral manje lapen an. E kounya la, lè klou a mouri oubyen plant yo genyen fèy mòt, tout sa yo pral anba tè a e nou pral wè vètè, chanpiyon ki pral dekonpoze matyè sa pou l founi sèl minero pou plant yo kapab pwodui ankò. Ebyen, nou pral pale kounye a de twazyèm may la. Ebyen, twazyèm may la se li m sot di la, ki se dekonpozè yo. Wè, ke nou wè ki sanse dènye may nan chenn nan. Ok donk otomatikman ke nou genyen dekonpozè yo kòm m sot di nou lap transfòme matyè a e lap remennen l nan la nati. Ebyen nan chèn alimantè pou m rezime premye a toujou yon plant dezyèm lan yon vejetaryen oubyen yon omnivò. Twazyèm lan se yon karnivò, katriyèm lan se yon karnivò, se li ki toujou an dènye nan chèn lan, li kab menm sa yo rele yon potanta. Ebyen nan bagay sa, gen moun ki toujou ap mande kote moun yo sitiye nan chèn alimantè a. Eske moun se yon predatè, se yon gwo predatè? Ebyen m sot montre nou la. Bon nan, n ap gade chema ki toujou agoch la, avèk ti tonton ki an wouj la, li menm li se yon konsomatè, pa vre? Li se yon predatè, men li pa ka dènye chen, dènye nan chèn nan, paske nou konnen gen lougawou ki manje moun, pa vre? Nou konnen, nou konn ti chante sa a, m ta di l pou nou. Ti zwazo kote ou pwale? Mwen pwale kay fiyèt lalo Fiyèt lalo konn manje timoun Si wale la manje ou tou Bwit kolobwit, bwit kolobwit Wosinyòl manje kowosòl Wè wosinyòl manje kowosòl Donk nou ka di m kisa wosinyòl la ye li menm? On vejetaryen? Ou omnivò oswa on kanivò?

Men kòm nou sot wè talè a, li manje kowosòl, li degaje li manje ti fwi l tou de tanzantan. Yo ka rele l yon frijivò. Donk, wosinyòl la, si n ap gade, li sanse fè pati de chèn alimantè a. Donk, n ap ka di, anba, se poze n ap bay ti kòmantè nou, nou va di ki sa l ye egzakteman. Ebyen gen moun ki konn tande wosinyòl. Gen moun ki pa konn sa wosinyòl la ye tou. Se yon ti zwazo. Men wosinyòl la se yon ti zwazo ki chèlbè anpil. Non sèlman l chèlbè, li konn file fi. Donk, wosinyòl la, ke se femèl la, ke se mal la, yo flannen le swa. Y al konkonm. Ebyen wosinyòl la, yo konn chante. Si nou konn tande ti. Gen moun ki rete konn ret nan jaden. Ebyen Rosinyòl sa ki selibatè yo se yo k ap chante. Femèl la kapab chante pou l rale mal la, tankou mal la konn chante tou pou l konnen kote femèl yo ye. Se bèl bagay lè Rosinyòl ap chante. Ebyen depi yo fin jwenn konpayon yo a, yo antre yo pa chante ankò nan pran lòt kap chante. Sòf si gen moun kap parèt nan zòn pa yo a pou l kapab pwoteje fwaye yo, wap tande mal la kap chante e li chante pi fò pou fè tout wosinyòl ki ta vle vin nan chant pa li ale. Men se ti bagay sa yo bèl lè nou kontan. Ann kite kantik, ann pran priyè pou n ka kontinye avèk moun yo eske vreman yo sanse yon gwo predatè ebyen nou ka di ke kòm mwen tap di talè a la genyen gwo bèt ki atake moun ki manje moun tankou leyopa, lyon, lou ak kwokodil. San m pa pale, nou te konnen ti fim sa Les dents de la mer kote n konn wè anpil rekè ap manje moun. Ebyen, la ankò nan lanmè genyen gwo bèt tou pou n manje. Se sa k fè nan chak milye, nan chak ekosistèm nou kapab jwenn yon chèn alimantè ki diferan. Se sa k fè, nou kapab tou wè n ap pale de chèn alimantè terès, pa egzanp, kote si n ap pran yon chèn alimantè terès, n ap wè nòmalman sa k ap pase. Nou wè nòmalman nou t ap pale de plant lan, plant lan ap toujou la. Si n ap gade nan chema sa a, n ap wè ke nou genyen dabò limyè solè la ki sanse nòmalman ap pèmèt plant lan pwodui. Epa sèlman gon chevrèy ki pral manje plant lan epi apre sa nap wè gon lyon ki pral manje chevrèy la e apre sa lyon an fin mouri ebyen li pral genyen dekonpozè yo ki se swa vè esetera foumi kap manje kap manje lyon an kap dekonpozel poul al pwodwi sèl minero pou plant yo e li fè chèn alimantè a. Ebyen, menm jan nou di ke genyen, pa egzanp, nan ekosistèm terès la, nou kab wè chèn alimantè la tou nan ekosistèm maren. Pa egzanp, nou genyen, e sa kab pase la, nou wè ke gen anpil pwason la, men se youn kap manje lòt, pi gwo manje pi piti. Se sa m te reprezante kòm les dents de la mer n ap gade la, nou wè ke, n ap wè ke. E yon gwo pwason sa manje ti pwason sa, lòt al manje lòt pwason an, e ensi de swit, li fè yon chèn. Ebyen pou m kontinye m ka di nou tou, yon ansanm chèn alimantè konsitiye sa n ka rele yon rezo alimantè.

Nan rezoud kofit la kounye a, sa k vin rive, chèn alimantè n t ap pale a vin sanse yon branch nan rezo a. Se kòmsi nou gen yon rezo dlo potab, nou gen 2 branch, nou kab gen yon rezo ki maye, kon fè idwolik yo, nou ka gen 2 branch ki deplase ki sanse komen tou, ke nou ka wè ke ki sanse fòme yon rezo. Si n ap gade chema ki akote nou an la, Wè, n ap wè ke genyen, nou pran sa ki agoch la, agoch la, n ap wè toujou nan baz la, nou wè se plant yo, se plant yo ki la, ebyen, si n ap pran adwat nan rezo sa, n ap gade nou wè ke premyè bagay, gen yon rongè ki la, e rongè sa, Li pral manje pa lenks lan, e lenks lan li pral manje pa lyon ki nan tèt la. E si n ap gade lyon an li menm, li gen yon pakèt flèch k al sou li, sa vle di ke li gen anpil manje la a ki devan l. Donk nou gen plizyè chèn la, plizyè branch ki nan rezo sa a. An n pran branch ki nan mitan an, pa egzanp, nou pran foumi an k ap manje plant lan, li gen yon lòt bèt k al manje l la, epi la, li rete la, sa pa gen bèt pou manje l li menm. Epi ase nou pran, ann pran kabrit la ki manje fèy la. Kabrit la fin manje epi n ap wè ke lyon an kapab manje kabrit la. E si nou pran wonjè sa a tou, nan menm rezo sa a nou te pran talè a, wonjè a fin manje, n ap wè genyen nòmalman yon. Yon pantè la k al manje li epi apre sa nou genyen oh li kanpe li kanpe la tou donk se ki sifi ke nan chèn nan nou wè gen plizyè tèt tou non sèlman lyon an ki sanse pi wo en nou genyen plizyè branch ki gen tèt yo ki sa k konstitiye rezo alimantè la ann pran pa egzanp sa ki adwat nou an Men sa ki adwat nou an, n ap gade, n ap wè genyen yon pyebwa ki la. E sou pyebwa a gen anpil vivan, menm atè a tou. Ann gade sa k ap pase atè a. N ap gade atè a, nou wè ke gen fèy mòt ki atè a e nou wè ke genyen, genyen e non sèlman yon wonjè la, nou wè ke genyen yon ekirèy ki la e nou wè ke genyen rena la ki dèyè l la ki pral manje l. Ok e si nap kontinye toujou nap monte nap wè gen yon pik ki la sou pye bwa e pik la li menm li genyen yon lav ki devanl la ki pral eseye manje lav la e sin monte pi wo nap wè gen yon ekirèy ki la tou e pi wo ekirèy la gentan gen yon rena ki dèyè poul al pran ekirèy la. E si n ap gade toujou, n ap wè ke gen papiyon ki la, e n ap wè gen cheniy, e n ap wè ke gen ti zwazo ki anlè a, ki pral dèyè manje papiyon, cheniy, eksetera. E nan pwent lan, nou wè ke avèk tout zèl li anlè a, n ap wè genyen yon malfini ki la, ki pral tann pou l al manje yon ti zwazo. Ebyen, nou wè sa k ap pase nan yon rezo, oubyen nan yon ekosistèm. An n sipoze ke gen yon moun ki parèt la, ki koupe pyebwa sa a, kantite lavi li fè disparèt nan ekosistèm sa a. Donk se sa k fè ke pwoteksyon forè yo enpòtan pou ke nou ka arive kenbe ekosistèm nou an, byodivèsite ke nou genyen nan ekosistèm. Donk, fonksyonnman yon rezo alimantè oubyen yon chèn alimantè li frajil anpil, anpil, anpil. Donk, se sa k fè ke nou dwe fè anpil atansyon nan. yon rezo alimantè. Ebyen, nan yon ekosistèm, padon. Ebyen, si n ap gade sa k ap pase la, nan chema sa ki anfas nou an la, ann sipoze ke, ann sipoze ke vejeto ki la a, pa egzanp, gen kondisyon fizik chimik nan milye a pa pèmèt ke gen vejeto ankò, sa k ap pase? Ebyen, n ap remake ke, premyèman, anneton an pa p jwenn manje pou l manje, papiyon an pa p jwenn manje pou l manje, donk, se ki siyifi ke papiyon an. ki rete yo genyen e mansarenn sa ki la kap manjel anton vin genyen erison k manjel epi o fur e a mezi ke disparisyon tout sa yo donk se ki siyifi ke gen yon disparisyon total de vivan ki nan ekosistèm sa vle di ke kelkeswa sa kap Chanjman ki fèt nan ekosistèm lan, li afekte tout ekosistèm lan, li ka menm fè ekosistèm lan disparèt. Ebyen, mwen te di konsa ke m ta bay yon ti egzanp pou moun ki sanse te poze kesyon an. Ebyen, ann sipoze moun sa a, li gen yon fwaye, e fwaye l la depann de yon jaden ke l genyen lakay li. Sèl jaden an, e jaden an li fè gadinaj ladan l, li genyen poul avèk kana pa egzanp pou l manje ti vyann li. Ebyen pa egzanp, gon bagay kèlkonk ki rive ke plant yo pa kab gen yon sechrès pa egzanp, pa gen dlo anyen e jaden an kòmanse ap mouri. Se nan jaden li te konn bay poul yo fè mayi, li bay poul yo manje, li bay kana yo manje, lè li bezwen yon ti vyann li pran youn nan kana yo li manje, ebyen sa k vin rive? Li pa pwodui ankò, donk li oblije ap manje poul, manje kana, jiskaske li pa gen anyen pou l manje ankò, paske gaden an pèdi. Sa vle di, menm li menm tou, li sanse pa ka jwenn pou l manje, paske otomatikman ke fi manje tout sa l genyen an, li pa gen ankò, li ka disparèt tou, si se sèlman de sa ke li ta ap viv, pa t gen lòt aktivite pou l te kapab fè, pou l te ka jwenn manje. Ebyen, fò m ka di nou, se ti koze sa a ke Mèt Dlo a te pote pou nou nan epizòd sa a. Pataje l ak pitit nou, ak paran nou, ak zanmi nou. Mèsi anpil! A jedi pwochen, menm lè a, menm chèn nan. Ciao!